Unité production. Oh yeah!
Se yon istwa 3 jèn gason ki se 3 bon zanmi kap divize aprè yo te fin pase yon bann mizè ansanm. Misye se Skady, nèg janti a. Misye se Cliff. Konseye baz la avek li pa gen dezod. Neg sa a se Jay bet la li se protekte baz la. Apre misye pre pou l touye nenpot moun pou 2 zanmi l yo. Grangou, kè kontan, maladi yo te toujou ansanm. Mesye sa a se dekamo pou lari a li pre pou l fe tout bagay. Sa a se Sonky. Misye gen yon don spirityèl. Espri yo konn vin pale avè l lòske yo vle ede yon lòt moun. Men, misye toujou kache verite yo. E anfen, isit se Dambalawèdou, yon espri ki batize tèt li an danje malè se li ki pral renmen 3 nèg sa yo li pral deside ede yo men elas la hèn la mechanste la jalouzi lanbisyon ak legoyism pral divize nèg egoyis egoyis. Yo e jewem sou yo. Mpa konprann bagay sa. Koman w fè nan voye timoun ale jiskaske l wè malèt avèk mouchwa woz, mouchwa blan. Bon lè nou t ale a n pa t wè bagay sa. Ki bagay misye ap rakonte m la menm? Enben se youn nan bagay tou mwen m pa ka konprann tou. Son tès m al eseye fè pou m wè si lajan sa se sèl mwen menm ki ka wè l. Lè m voye demwazèl la li di m li wè l. E jan ke li dekri m li wè l la e konsa m al wè l kò nan men. Shit.
E sa w konte fè menm?

E avan nou te gentan konkli ke e 50 50 pou li te ye. Kounya la si Skady ap antre nan bagay la, nap oblije, wap pran 35 map pran 35, 30 pou Skady, ki kob?
ki kob? kob nou an. Non monchè, banm esplike w. Ou menm ou gen kè dona, mwen mpa gen kè poum bay mwen menm. Mpa gen pwoblèm, ou menm ou chwazi pataje. Se pa, epa ou kap bay kob la non, se ba nou yo ba nou kob la. Donk se pou nou 3 li ye. Deja nou pat menm sipoze gen ta panse pou nap pran 35 pou 35.
Yo, antoulèka, si w chwazi bay nan pò la, bay. Pò la gwo 50, ou ka bay 15, ou ka bay 20. Sa pral depann de ou. Yo, menm 10 pou san map pran nan kòb pò la pou m bay Skady. Eske w tande sa m di w la? Ooh! Pi wo kòb ou a ka ye 40. Paske m wè w gen kè lanfè. M ka reziye m dakò ou pran 40.

Chef di m byen di w baz. Man analize bagay yo, m wè se pa ou menm ki koupab la. Men, fò m di w sa baz, e pa mwen ki te fè anyen dèyè w. M pa ko janm konnen m sou kou mouchwa dèyè w. A vre di, si w wè bagay la ap pase, on moun, on moun, swa moun nan e bon zanmi w li ye, oubyen moun nan rayi w.
Bon zanmi?

Pa vin bwè sa. Pase pou m di w, èske ou te prezante misye fanm nan? Ou di m ou pa prezante, èske ou prezante misye fi a? Non.
Men, si w pa prezante misye fi a, kote misye jwenn avèk fi a? Swa ke misye te gen yon relasyon avèk fi a avan. Non, m pa, m pa, m pa kwè. Paske, lè misye, misye pa konn nan, misye pa, misye pa konn nan anyen de fi a. Men, sa ki. Te m pa kouri jije konsa. Gade misye di konsa l ap pale pou mwen. Se vre m nan diskisyon ansanm avèk fi a.
Men menm ke mennaj Mike la te twonpe l avèk bon zanmi l ankò. Sa pa pwoblèm. Men l pi bèl pase w. M pa di w lèd non men devan moun ki lèd ou pa sa.

Epi a koz de gen pwoblèm avèk mennaj li, zanmi li, tankou yon sòt de anpil bagay. Mwen pa pwoblèm non mwen non, e twonpe l twonpe m avèk. Bon jiska mentnan m pa ka di w bon, menm Mike pa ka di w si l ansanm ak zanmi an ou byen m pa konnen. Epi m te just vin kote Mike pou m te pale ansanm avè l. Sa k fè m vin kote l plis, m te site yon non yon moun mwen rekonèt ki te vin sou chimen m.

Ayo di mwen e jan ou e berejèn li ye tout zan tout tout grenn mwen anndan ayo di mwen m pa gen anpil zanmi frè ayo di wè zanmi wap frekante yo gon jan pou ye ayo e pa tout e pa tout moun ki montre w li avèw epil kòm ou pako fin esplike m esplike m byen bagay a la de fil an egui bat. Ou konn sa ou konn sa ki ki ki dwòl nan bagay la se ke se pandan m sou pandan m sou sou wout la pandan m sou wout la lèm gade m wè.

Konn bagy ki do ki tou ki enèvan yo manzè manzè kitem ou konnen wi pandan ma pandan pandan map fè jalouzi ma poko nève m'excite misye misye oblije deplase pandan li deplase a konnen manzè kitem lap deplase avèk se.

A ti wazo moun ki pi gou yo. Saw di a? Ou tande pi wo kòb ou a kaye 40 pou san.
E pa nan kòb pam nan. Dayè wè banm banm tou mete kran. Banm tou pale avèw klè. Wè menm ou menm m pat gen anvi bay 50 pou san.
Ki bagay misye ap di la kòman ou pat gen anvi banm 50 pou san. Banm di w yon grenn bagay. Banm konprann sa klè. Wè kòb sa sim te ka pranl pou kòm. Wi wi Muscad's pa tap jwenn. M konnen. Donk m bò kran. M konnen m konnen m konnen m konnen konsa w ye menm. E pa konsa m ye sal ye. Ou konn sak fè map baw 25 pousan? E paske ou la. Non ou frekan wi baz. Ou frekan anpil. Deja son kòb yap ba nou e pa kòb ou l ye. Sak di w pa kòb. Se pa kòb ou l ye.

Sal ye wi. Yon lè map mache byen fò tan konsa li vin parèt li disparèt vin sou chimenm wi kareman kanpe wi banm gwo presyon wi li di konsa ke m tande yon afè de manman dyo manman ana manman dyo touye manman ana sim pa poze lap touyem. Ah menm ti dat. Ti dam ki te kem bay konsèy pigal touye li te vin kotem wi an jiskaske m gon zanmim ki di konsa li mèt al touye al touye manman al touye bèlmè a wi. Oh epi jan de moun sa yo kòm m pa konn ki jan de moun ou ye ou menm anbyen genlè yo pa gen zanmi sou latè isi menm ditou non vye zanmi sa yo kap bay vye konsèy sa yo. Atisyon retire bouch ou nan afè zanmi zanmi pa vye moun. Ok. Zanmiw pa vye moun. Zanmim pa move moun. Ne fouy pa ton bouch dan mon zanmi. Ok. Rete.
Hee. E konsa tou lem tap bay Ana bon konsey la. Ou konn ti pat nez nwa. Men pil cheve tankou pil cheve moun fou. Li fin parèt nan ke bouch li. Nan kis poul ta bay Ana bon konsey pou Ana pa fe bay sa yo wi. Li bay Ana vye konsey. Li di pou Ana touye manman.

Mèsi tou. Mèsi tou. Ne fout pa ton bouch dan mon zafè de de de de kòman kòman ou di bagay de zanmi. An gen yon bagay gate san m la. Ou wè m pa konn fache. M ap fouye bouch m nan bay zanmi. Ok.

Te pran m te pran men li pale la final li kite manzè. Ah ou pou baz
e jèn jan e jèn jan ayèd ou ka gen plizyè fanm sou kote kounya l te ba ou a menm demwazèl la epa epa e ou k met tèt ou nan pwoblèm nan epa epa fi a non menm si ou te ba l on kou menm li ka chwazi pa jalouzi tou chwazi li wè e zanmi w li chache konn kiyès ki zanmi w pou l eseye afiche l avèk zanmi w baz banm banm banm m ou menm epi. Mal eseye gade yon bagay pou w wè. Pase e pase bon piti m apresye anpil wi ou pase ou te vin fè travay la nan menm menm lè zanm ma gon moun ki te di m pa fin di zanmi m non pake moun nan ka konnen w li te di m ba menm lè m te vin nan lari se m te bay li pa pa tan an menm ou wè menm m se sèl nèg ki pa sèvi avèk bagay ou konnen m deja. Ou menm konnen w ka pranl.
Gade bgy. Ti gason. Bel moun anpil. Kisa w wè. Bel moun anpil. Wè sa ki wou la. Wè gen bgy.

Pap janm kite egoyis ou menm. Debòde. Nan sans sa fòw retirel lakay ou monchè. Ki sans? Ki sòt lakay mwen ki pa bon? Anben. Dayè e ou kwèl pa bon mwen m wèl bon anndan. Men sa pou fè. Imajine ou.
Pran kòb la.
Imajine ou. M met ekran. Kòb la tonbe, m met ekran m bwal dèyèl. Ou chwazi di wap a 20 goun al dèyè kòb la. Mwen menm m chwazi di map baw 25
pou 100. Ki bagay mesye ap pale konsa?